Ebyen As de pik Tropic FM nan ap fete mèkredi pwochen anivèsè nesans li. N ap pale de Mas Lajwa MJ. Donk nou pwofite salye MJ epi di li bòn anivèsè alavans. Epi nou di mèsi a Bob k ap koute nou a Vancouvè ki rele m pou fè m sonje anivèsè MJ a. Donk nou apresye sa anpil. Donk nou salye Bob avèk tout fanmi an k ap koute Vancouvè. Epi nou di MJ bòn anivèsè. alavans e fòk nou di nou mezanmi pandan ke nap jwe mizik la diskisyon an kontinye an studio la donk nou pral retounen a Woodly paske Woodly te gon bagay poul te di epi aprè sa nou pa gen anpil tan mesye donk nou pral nou chak moun nou pral fè yon souwè kisa nou swete di sot di yon bagay trè enpòtan la map retounen sou li epi pou bann nou eksplikasyon paske ou pwopoze yon solisyon. Men nou pral nou pral tande w live epi wap ba nou eksplikasyon sa w vle di pa la epi donk se sa donk nou chak ap di ki souwè nou epi kisa nou konte fè nou menm pèsonèlman nan domèn ke nou ye a pou nou fè bagay yo avanse ok donk nap nap retounen a Woodly dabò kisa w te vle di tanto Woodly. Wi jis pou kontinye avèk deba ke mesye Eddy te pote a onivo de chanjman kominotè ap fè a E vrèman gen anpil chanjman paske si w byen gade epòk 95, 97 lè ke nòmalman m fèk vin isi e mouvman an te diferan. Tout moun t ap fè fèt, ou konprann te gen yon mouvman de fyète ki te vin avèk Wyclef Jean, nou pa ka bliye sa, tout Ayisyen vle Ayisyen, tout Ayisyen k sot Ayiti avèk Wyclef vle Ayisyen e nou te genyen DJ Flex ki te fèk ap parèt, te gen yon fenomèn La Bamba, te gen Withem and Zouk avèk avèk kòman yo rele Michel-Ange et Jean Raymond sa vle di se tout on ansanm nou te genyen Nels tou ki tap evolye kap frape tout tan tout tan tout tan epi ki lòt aktivite nou gen epi nou gen pwomotè yo kap fè bal dèfwa lèm gen la Camellia nou gen menm fenomèn afriken yo kap jwe konpa te gen oksijèn nan Hall te gon seri de pwogram kap fèt se pou sa. Se pou sa ke m di w ke wi rejyon la gen plizyè gwoup, paske tout aktivite sa yo ap fèt, yo te toujou foul moun. Dèfwa menm, malgre se menm vizaj yo jwenn, dèfwa tou gen lòt vizaj ki vini nan yo tou, yo tout fonksyone. Sa vle di te gen yon fyète, te gen yon angouman, Ayisyen te gen yon angouman pou l akeyi pwodui lakay li, pou l montre w ke l renmen pwodui lakay li, yo byen abiye, yo soti. Te gen otèl la tou ki te sou chemen Monreyal la. La Fontaine?
Non, non, non, non, se, se, Las Palmas li te, ou Concorde, voilà, Concorde la, Caliente, voilà, se bèl aktivite men kounye a, tout fenomèn sa yo, rejyon desann, pa gen angoumans ankò paske ekonomikman bagay yo vin pi chè tou, ou konprann sa m di w lan, gaz la pi chè. Rad yo pi chè, tout. So gon yon pakèt chanjman epi fyète ayisyen, ayisyèn ki te la avan avèk wyk fenomèn wyclef la, li pa egziste ankò. Donk
donk ki pandan w la tou tou di nou kisa w swete e kisa w konte fè pou pou Non, jan jan jan m sot di w la, jan m te di w m wè bagay la sou plizyè ang, se ke nòmalman atis la jan m di w lan se fetay kay la li ye. So li bezwen poto, yon pakèt poto ki pou apiye l. So depi pa gen poto sa yo, moun nan si l vle fè pasyon l tounen yon travay oubyen pasyon vin gen dwa menm deranje l. Si pa gen poto sa yo, pasyon ap deranje l nan vi ke l ta swete viv. Paske li pap ka viv ere si pa gen tout moun sa yo ki pou akonpanye l, si pa gen Tout moun yon seri de moun ki gen bon kè pou apresye pou di menm jan epòk lè Wyclef Jean vini ou wè DJ Flex, DJ Nèl son pakèt nèg kap pouse konpa, kap pouse konpa ou wè tout jèn yo nan konpa, tout jèn nan konpa, tout jèn ap aprann pale kreyòl lè sa yo paske avan Wyclef jèn yo pat konn pale kreyòl lè Wyclef vini tout moun ap di sak pase ti jèn ayisyen avèk aksan kap eseye pale kreyòl chak fache chak fache ou konprann? So bagay yo pa menm men solisyon sa nou manke On pakèt moun ki pou mete men, moun ki gen nan lanmou pou yo prezève kilti ayisyèn nan nan kè yo tout bon vre. Mèsi. Eddy, wi tanto ou menm hors onde ou te di ke ou panse ke solisyon an se adaptasyon, entegrasyon. Eksplike w.
Bon, lè m di adaptasyon, entegrasyon, sètadi ke ou gen yon anviwònman. W ap viv nan yon milye. Milye a gen yon seri d'egzijans ladan l. Si w rete Ayisyen a san pou san, donk se ki vle di ke w ta renmen, m ta renmen gen òkès sa epi m ta renmen òkès sa se tout moun vin ladan l pou moun vin danse l. Ok, òkès la se yon grenn kalite mizik li jwe, paske se stil pa l li jwe. Èske moun sa se sa sèlman l pral jwe tout tan? Òkès la nòmalman pou l adapte li, fò l deplase, fò l al lòt kote. Pou l bay moun yon chans non sèlman pou yo respire, men pou y al danse lòt choz tou paske gen lòt òkès k ap vini tou. Èske ou konprann? Ansuit, moun yo ki gen òkès yo, bon, kounye a m ap met pawòl la deyò, fò yo kapab pwofesyonèl. Dan le sans ke lè w pwofesyonèl,

twòp epi nou panse nou menm pase mizisyen se mizisyen nou ye kèlkeswa mwen menm m te ap travay mwen m kite ayiti kòm mizisyen men m fè lòt chwa nan lavi m pou m pa rete ap tann mizik pou m manje sèlman alò menm kisa w panse k dwe fèt sa m panse k dwe fèt se nou menm kòm mizisyen premyèman fò m ta pale a woodly fò m jwenn yon chans. Mwen menm. Poum poum santi antre nou bon relax an nou menm ki kòmsi swa nou menm ki elit mizisyen Ottawa fò nou relax. Sim gen yon pwojè mwen menm m vle Roody patisipe nan pwojè m nan fòm pa santim gen baryè 1. Dezyèmman Gen de fwa map eskize sim fè gen moun mka fè fache, gen de fwa le plus souvent Eddy montre Oceano lè lap lè lap di ba yo Eddy Joachim li montre Oceano li montre yo fè pa egzanp yon festival tankou festival ki fèt isi a konbyen festival lòt kote kap ba nou chans pou pou nou bagay e pandan setan festival la festival festival la nou nou jwe nan lòt festival nou jwe nan lòt festival menm si nou pata ko jwe nan lòt festival men Kòm mizisyen, mwen menm mwen menm m jwe nan anpil festival, m jwe nan New York, m jwe Ayiti, m al nan m al nan mizik an foli. Sa vle di m konn kòman festival bay, m wè, mwen menm si m pa vle al mete bagay negatif sou festival k ap fèt Ottawa a, sa ve festival pa nou l ta sipoze ye. Men gen de ane pase gen yon nèg ki di nan nan nan komite a li di, o paske yon nèg a nou menm n ap plenyen pou ti tan an yo ban nou oubyen ti Ti sèvis yo, yo manke ban nou. Misye di bon, lòt ane an se pou sa, n ap jis pran yon djaz nou mete la, nou ba lan yon djaz lokal. Se bagay sa m ap pale w ke nan entèvansyon an. An antann nou, an antann nou, sa vle di mwen menm m ta renmen kòmsi Dadou. Gen twòp gwo pwen nou bay yo. M ta renmen kòmsi Dadou, m ta renmen, m ta renmen kòmsi nou menm kòm mizisyen, wi nou jwenn chans nou vrèman, yo, yo ede nou paske nou, lè m, feeling d'Ottawa an antann nou, moun ki gen memwa, Feeling d'Ottawa fè sak sa yo konn fè Ayiti a wi. Nou pran 7 ekipman nou mete lan lan Hotel Concorde ki rete la sou plas pou nou fè kèmès chak chak fen semèn wi. Sa vle di e nou menm mizisyen nou te kontribye kòb ki sot lan pòch nou pou nou te fè l wi. Ok mwen m ta swete m ta swete 2013 la nou menm nou jwenn chans epi nou menm mizisyen yo nou kolabo nou kolabore pou nou travay mye ke ke nou menm pou nou kreye hit

Anpil fwa nèg yo pale de pwomotè pou ki ba yo chans ba yo fòn pa bliye ke pwomotè son bann jounalye nou pa gen pwomotè ki UGC thanks God c'est une bonne chose la paske nou te ka gen bon drug dealer kap met anpil kòb atè ki te ka ba nèg yo yon chans ki te ka ba nèg ki ka risk yon kòb nou gen sa trè peu bò ici a epi Nou pap plenyen, pa sa? Donk se de jounalye, se de tra, se de dur travayè, se de boom boom, de nèg k ap leve al ponche eksetera, ki tanzantan pran yon chans yo mete yon kòb deyò. Donk mesye, lè nèg ap mete yon kòb deyò, l oblije fè kalkil li, menm si l fè erè, li kalkile chans li genyen pou ti kòb li al mete deyò a, ki se ti kòb lwaye li, ti kòb mòtgej li pou l retonbe nan men l. Donk wi nèg ap bay yon chans, men an menm tan tou m kwè ke fòk mizisyen lokal yo, antanke avèk pwomotè yo, pou yo konprann sitiyasyon nèg la tou, ke se yon Ou konprann se yon jounalye l ye, se yon monnen l genyen k ap woule, ou konprann sa m di. Donk, sa pran vrèman yon konpreyansyon jeneral, sa pran yon antant ant mizisyen, pwomotè, òganizatè pou evantyèlman nou bare lebra. Paske se se mouvman pa nou l ye. Mwen m di w nèg kay mwen m pa konn yon grenn nèg. Si si yo kwaze avè m yon kote m pa menm kwè y ap menm konnen figi m aprè de fwa yo jwe pou nou. Tandike mwen menm zanmi m yo se

Sepandan, si w mande pou m angaje m pou lavi, nèk fin granmoun, m tounen ti lepè, m se yon granpè kounye a. Donk, pou m onèt avè w, se se se bak m ap fè nan tout mouvman m genyen yo, ke se bolid, ke se festival. Donk, I mean, enèji a pa la ankò, tan an pa la ankò, eksetera. Men sètènman, M nou kwè ke, m kwè ke si w gen yon rezon ki solid, depa yon endividi, epi m pa anonse depa mwen non, sa vle di se ke m pa ka angaje m pou lavi nan anyen, pèsonn pa ka fè sa. E tan ap fè zèv li, m sonje ki kòmanse al pran timoun al fè bekàn ankò a 53 zan. Donk, ya, m gen, priyorite yo chanje. E, men festival la, li la pou l rete, m espere, m kwè ke se yon bagay nou gen nan kominote a, epi avèk depa yon endividi, ke se ta mwen menm ou yon lòt nèg, m si ke l ap, l ap siviv, ya. Divo, Bon, sa m ta renmen di kòm dènye mo nan deba a, m te satisfè de deba a, nou ta renmen sa fèt pi souvan pou kominote a ka konn sa k ap pase, si solisyon n te ka pote. Men mwen menm, swè mwen m ta swete ke nèg yo mete ansanm pou yo fè yon bagay, yon gwoup ki pi ki solid olye yo fè plizyè gwoup paske menm si moun yo di ou pa janm pwofèt nan peyi w,

Fon bagay solid paske ou mèt tande tout sa w tande avèk kreyasyon Feeling. Moun Ottawa, se vre yo gendwa pa vle sòti kounye a paske yo ka gon rezon men yo bay men men Rony la yo bay Feeling chans li m wè Feeling te monte a yon gwoup fanatik m pa konn sa k vin pase petèt ka gen bagay k ap fèt yo pa gen lè gendwa e Feeling yo te renmen m pa konnen. Gen bagay yap fèt yo gen dwa pa renmen nan ti Ottawa a pou nap divize twòp la ou byen pou nou pa ka fon bagay kap dure pou nap kradyes twò souvan fò n veye sa tou paske mwen menm si m ka met on 450 moun 500 moun nan Bronson nan la e imajine w ke Wi men se pa moun kal danse ki pral danse konpa se moun Non non non map gade m konbyen a nèg yo Pou la glwa de Letènèl moun yo ap fè sa. Pou non de Letènèl amèn. Amèn men mesye si nou fè bagay nou met inyon tou. E moun yo ap vini avan moun yo ta wa m konnen avan moun yo ta wa lage w gon bagay ou fè yo pa kontan kanmenm yo pap lage w konsa donk mete inyon nan nou fè bagay yo kòrèk an granmoun epi moun yo ta wa yo ap toujou bay ayisyen chans yo nou pa ret sa ankò donk mwen menm bò kote pa mwen bon sa m pwomèt se ke m ap kontinye sipòte tout sa k ap fèt de pozitif nan kominote a Sipòte gwoup loko yo lè yo gen yon pwodui men m ap fè tout efò m pou m jwe l le plis posib pou piblik la kapab konnen li lè gen yon aktivite k ap fèt n ap anonse li epi m ta renmen wè Eddy Garnier retounen nan kominote a jan paske m di w Eddy te yon enspirasyon mwen lè m te fèk rive donk. Donk m ta renmen wè w enplike w ankò davantaj nan pwoblèm yo. Mwen ta renmen kòmsi pa egzanp nou pa pran bagay sa yo an pèsonèl, se pou n pran l kòmsi m ta di w dans l'ensemble de l'évolution de la communauté. Pa egzanp Rony ou pran bagay la twò pèsonèl, ou menm tou Duval defwa. Se pou n pran bagay la dans l'ensemble paske nou gen yon entegrasyon epi nou gen yon evolisyon epi sosyete an tou ap evolye. Fò n konprann li. Si n pa konprann sa k ap fèt nan sosyete an, kòman l ap evolye, kòman prensip devolisyon e dentegrasyon an ye, Nap toujou gen pwoblèm pou nap nap plenyen, nap soufri, se nou menm kap kreye mizè nou. Fòn ka wè reyalite an fas. Donk se sak enpòtan. Pa egzanp, si yon moun ou konnen wap fè ou se mizisyen, gon pakèt bagay ki enplike, gen pwomotè, gen enstriman, gen tan pou kapab bagay, gen travay pou fè etc. Donk tout bagay sa fòw pran an konsiderasyon anvan pouw rantre ladann tou. Ebyen sou bèl pawòl sa yo nap tou pran konje de oditwa la. Mwen remèsye chak grenn moun ki te pran tan vin chita fè ti pale a epi donk jan Duval di a sa pa se pa yon movèz ide donk nou kapab fè sa pi souvan retounen pale de sa ankò petèt lè nou retounen nou gen dwa wè evolisyon. Nou menm ap kite yon liy ouvèt tou pou moun yo.